Oh Mwen pa wè kle machin mwen non Kot machin mwen Vakabon yo di yo tirem epi epa mwen rete menm jan

Non m pap oken nouvel non Sak genyen.
Humm m telman sezi madanm gade m paka pale map tranble map dab ap chache nimewo telefon ou poum rele w la yo touye reji pitit yo tire reji m tande yap chache menm kol yo pa jwenn.
Kisa? Li te gen kont a moun? Cheri Redji yo di m li pran bal yo pa menm konnen ki kote yo fè avè l. Kisa wap pale bay bagay mwen menm bagay mwen menm la la. M paka pale ankò m pa konn sa pou m di m pa kapab. Mezanmi pitit Naomi m telman sezi pitit m telman sezi madanm ah.

Kiyes ki di mouri a? Yeah, yo rele madanm yo di mou mouri.
Non. Pandan m tap vini sou wout la, m te wè 2 ti vakabon ki te, ki te, ki fè 2 bal sou mwen. Nan balan yo bon konn ki nèg m ye, yo konn ki nèg parenn m ye monchè. Se parenn? Bat si zin nou te gen la nou pa tire l nou te gen la. Apa fè ti bagay konsa, mwen kaka pa pika pa gen nèg ki ka fè m anyen. E m konnen nèg la ki voye fè tire m nan. Kich la, kich la, kich la. Nèg la ki voye fè tire m nan. Yap. Tout sa yo yo panse pou yo fè m tout ap retounen vin jwenn yo a jwenn yo ankò. Ou konn sa m renmen nèg vre konsa m renmen nèg vre. M pa gen pwoblèm sa konsa. Cheri m pa bezwen pè fiyèl. Pare m toujou la. E kounya maryaj la pral fèt. Tout bagay ap sou do m an gran jan. Ou pa bezwen pè. Pare nou la. Mwen menm ka kaka pa pikan pa gen moun ki ka fè m anyen menm.
Yo bò sa sak pase? Ak gen men. E kwa te di m Regi mouri bò? Yo m pa konnen men so m fè misye de bal men se vire m vire nan bounda machin nan m gade m pa wè misye men. Sak pase? Ki bal? Bal kawoutchou ou te di yo sou misye? Bal kawoutchou m te pale w men.
M te di w m pa jwe men. M prepare de bal m bay misye. So ou bay misye 2 bal menn se gade m gade m pa wè misye menn. Ou bay misye 2 bal ou pa wè misye. Yeah menn.
Chè oo banm kòb banm kòb la papa. Ki kòb wap pale m la menn se rès kòb mwen m vin chèche nan menw wi menn. Ki rès kòb? Misyon ranpli nèg la m tire 2 bal dèyèl li pa pran yo m vin chèche rès kòb mwen menn. M pa jwe non menn. Boss ou genlè panse m konn nan griyen da nèg. M pa jwe non menn si wap ranse menn map fè dlo kòben kòw wi menn wap peye m wi bòlè. Epa banm presyon wi m ret la wi.
Ou k la?

Tout sa w pa wè yo, tout se sòlda nèt. M pa pè anyen. M konnen fiyèl y a, y ap priye pou mwen, y ap priye pou mwen, m pa gen pwoblèm tou. Apre Bondye. Se granmoun yo. M telman sezi la. M kontan, m telman kontan bon m pa konnen kisa m te ka di la non paran. Eeh tèt chaje m fon mache la.
M gon bagay sou kèm poum diw Ason m paka sipòte ankò fòm diw li kanmenm Ou chonje yon lè m te diw konsa ke ou tap fè bèl moun A bon m konsa menm tou ou rele sou kò a Bon ou konnen sa gen plis dèyèl toujou Tankou kisa konsa Pase depi lè ou te fin kite ap mari w map swiv ou. M wè se ou sèl ou, ou toujou apa, konprann, m pa janm wè w gen moun k ap pale avè w, plis ke kòmsi m rekonèt ou lontan, nou zanmi lontan, m enterese, e m santi sa m santi pou ou a, se sèl Bondye ki ka di w kisa m santi nan kè m pou ou. Waww!
Tèt chaje pitit. E eh, pou byen di ou, depi lè m fin separe ansanm avè mesye a, m poze. M ap trankil mwen, fè kòm bèl, travay, poze. E nan ki kote w ap travay? Truck driver.
Oh, ok.
An menm ta yo konnen te depi lontan.
Ba jan ki ti. Ok, ok. Oh, ok. Se bon, se bon. Men m jes, m fò konnen sa m santi pou ou. E sa m santi pou ou a, gen lè Si se pa ou menm ki pou ta jwenn li genlè pa gen lòt kap jwenn li ankò paske se mwen k pou di w sak nan kè m. Se mwen k pou di w.
Mwen nèg sa Fò misye peyem sa kanmenm Pase nèg la paka m ba nèg la djòb mwen kap fè nèg la viv Pou nèg la pran yon sèl bal nan pyem Map achte yon zam tou Nenpòt kote m kwaze a misye map fout yon sèl bal nan tèt li Ou konnen Mwen son nèg kap travay lontan Kòmsi map prepare pou lèm jwenn moun m renmen moun ki. Fè kè m plèzi a pou m konnen m deja konnen m deja prepare pou m pa nan kouri monte pou m pa nan kouri desann m ka ba nan fè tèt cho ou konprann.
A men bon bagay Danje m pral reflechi epi m a ba w m a ba w repons ok. Ebyen m ap tann ou. Ebyen dakò pa gen danje.
Monchè pa fè m rete pou long paske m pap ka rete ankò. Pa enkyete w pa enkyete w m ap rele w. Wap relem? Mph map rele w map fè sa talè oubyen pou pi piti pita m just pral fè yon ti reflechi tou piti epi map ba w apèl Ebyen ok Ebyen ok m kontan wè w wi Mwen menm tou Ebyen ok dakò Alright
Sa kap viv sou moun la Sa fè m soufri konsa M pa fè anyen ki mal

Anbè ok cheri.
Ok cheri map map tann ou bò lakay la.
Sak pasel la. Epa m wè nèg la sou beki. Sèl pase a m pa lavel li byen pwòp kounya Zube ki sak pasel la oh oh kote m pran la hey mele ebyen m pral pale avèl pou m wè oh ok.

Kòm nou te di m nou pap fèm pran wont, m resi wè sa m wè verite a, ou menm tou fiyèl ou pa fèm pran wont. Mèsi anpil.
Lapè Bondye avè nou. Amen.
Ok m di tout moun bonswa m di epi m di tout moun byenveni nan maryaj Naomi epi mesye Frantz e jodia se yon jou espesyal pou Nayou epi mesye Frantz depi lontan yo te renmen jodia yo deside marye ok Naomi. Mwen gen yon kesyon pou ou. Wi pastè. Alò jodia se maryaj ou avèk mesye Frantz. Eske vrèman ou renmen Frantz pou mari ou? Wi pastè.
Ok. Eske ou renmenl nan bon tan kon move tan? Wi pastè.
Eske yon jou si Frantz ta rive li pa ka mache li twò alèt wap pran twèl pou siye dèyè li? Ok. Mesye Frantz mwen gen yon kesyon pou ou tou. Wi pastè. Eske ou renmen Naomi ak tout kè ou? Ak tout kè m. Ok. Eske ou dakò tou si Naomi ta nan move tan, bon tan wap toujou renmenl? Jiska lanmò. Ok. Epa maryaj la fèt vre? Ah ah epa li te gwo koze eyy banm al rele ale banm al rele ale poul vin kraze maryaj sa paske bagay sa pat ka fèt konsa Hello Yeah kote w ye la Oh oh eyy gen zen pou ou pitit ou pat konnen maryaj Naomi an te jodia. Oh oh e rele m rele w la wi pou vin kraze maryaj la Humm vini kounye la paske hey sa m wè m pa ka pale vin pran manman banbèch ou an.